Koman nou ye? Depi nou wè vizaj sa, li pa lòt ke Elektrisite trè fasil. E lòt jou m te live ansanm avè nou kote ke m tap pale de vòltaj, kote ke m tap pale de tansyon e de chak peyi. Men gen anpil moun ki fè kòmantè, gen anpil moun ki poze lòt kesyon, men gen moun tou ki pat fin twò klè de jan ke m te esplike sa ke m tap esplike a. Lòske nou nou te pale de vòltaj kote ke e gen videyo kòmsi nou di lè w gon kouran 220 ou sipoze sèvi avèk 2 faz men gen peyi tou ki itilize kouran 220 an kòmsi kòm monofaze lè nou pale de monofaze nou jwenn yon sèl faz avèk yon net. Men tandike gen peyi tou ki itilize 230, 220, men yo itilize bifaze. Bifaze a ki se 2 faz, kote ke yo pa sèvi avèk avèk neut. Kote ke nou te pran egzanp, nou te pran egzanp nou te gen nou gen Perou daprè rechèch ke nou fè, nou jwenn ke Perou son peyi kòmsi ki itilize bifaze. Nou te fè rechèch Lafrans tou. La Frans son peyi ki itilize bifaze tou paske yo sèvi avèk de faz yo pa gen neut. Men gen moun ki pat konprann gon kote m te di depandamman de peyi ke wap viv la. Wi depandamman de peyi ke wap viv la. Pa egzanp Ayiti nou sèvi avèk monofaze ki se yon faz yon neut. Men lè lòske nou pale de monofaze nou wè se plis yon faz. Eske w konprann? Men lòske nou te di. Depandamman de peyi kote ou ap viv la. Pa egzanp, wi nou kapab di depandamman kote peyi ou, ko, e nan ki peyi ou ap viv. Pa egzanp, si nou pran Chili, Chili, li sèvi avèk yon kouran 220. Ou te kapab di se 2 faz. Poutan li pa 2 faz, li se 220 kòm si yon kouran monofaze. Èske ou konprann sa m di w la? Poutan, peyi ou sèvi avèk 220 an ki se 2 faz, ki se bifaze.

Pa egzanp, si n ap pran Chili, Chili gen kouran kòm si e pou pou endistriyèl yo, yo plis itilize trifaze a ki se ki se 380, 380 an tou twa faz yo. Men, w ap gade lè gen yon aparèy ki sot Etazini, tandike aparèy yo plis sèvi gen bagay yo pa ka sèvi kòm si avèk trifaze a, yo oblije, ki sa yo oblije fè? Yo oblije konvèti. Yo pran transfòmatè e, ki m te ka di sa, ABC, nòmal, non, yo pran yon transfòmatè elevatè, lòske nou di yon transfòmatè elevatè, yo pran transfòmatè a pou yo konvèti 110 la pou yo voye l, kòm si avèk, avèk, ki m te ka di, avèk 220, oubyen avèk 380 an, ou konprann, yo leve l. Se konsa tou. Si nou vle yon aparèy kòmsi ki sot Lafrans, si nou vle sèvi avè l, nou kapab sèvi avè l, menmsi nou pa gen kòmsi priz 220 oubyen 230. Kisa nou gen pou n fè? N ap pran yon transfòmatè abesè. N ap desann kouran 220 oubyen 230 lan pou n desann li pou n konvèti l a 110. Lè sa w ap ka itilize aparèy sa. Ou konprann? Brèf. Ok pou nou kontinye gen anpil moun ki tap pale ansanm avè nou ki tap mande nou ki wotè yon panèl brekè ou konprann ki wotè ki mezi nòmalman ou ka kòmsi mete yon panèl brekè lè wap enstale l ki mezi ou kapab mete yon priz e ki mezi tou ou kapab mete yon entèriptè ebyen nou vini jodi a pou nou pote tout enfòmasyon sa yo pou ou. Pa egzanp, e nou prale, nou pral ba w yo avèk tout imaj, ou menm, gade byen, swiv kou a byen pou w kapab konprann li. Nou pral ba w imaj dèyè a la, pou n ka tou ekri yo, paske les paroles s'en vont, les écritures restent. Nòmalman, videyo ap la, l ap avèk tout mezi yo sou li, e ou menm detanzantan w ap kapab revize l. Donk, nou swete ou pran leswen pou w gade videyo a. Pa nèk pase sou li, aprè sa, pou nou ap poze m kesyon pou n ap di m sesi. Apre sa, lòt bagay ke m pral fè, m pral fè yon etid sou riban metrik. Kòmsi, lè w ap, lè, lè nou pale de riban metrik, se sa yo rele mèt la. Lè w ap pran mezi, ki jan pou w itilize santimèt, ki jan pou w itilize pye, ki jan pou w itilize mèt. Tout sa yo ou sipoze konnen yo, sitou lè w ap pran mezi yo. Ou konprann? Kidonk nou swete w gade videyo a pa sòti sou li jiskaske l fini dakò se te zanmi pa w elektrisite trè fasil di Lenny George Lenny J. Yah! Nou rive nan manman penba a e nan moman sa nou pral pale w de mezi yo, mezi nòmal, mezi priz, mezi entèriptè e mezi kote pou plase bwat, de distribisyon an ki se panèl breke a. Nou konn jwenn anpil de moun ki toujou mete mezi ki fè yo plèzi. Ou konprann? Sa ka arive moun nan pran yon mezi pa woutin jan yo konn di a, li mete l. Li enstale, ke m te ka di sa, entèriptè a. Men, nan nòm elektrik la, Dapre kòmsi, peyi kòmsi kijanm te ka di la frans, yo te met tèt yo ansanm pou yo jwenn yon nòm elektrik nòmal kijan ou dwe monte entèriptè a. Nan nòm nòmal la, entèriptè a dwe plase antre 2 entèval sa yo, de 0 pwen 90 mèt a yon mèt 30. Sa vle di, depi ou pa pranl pi piti, Ni ou pa ale pi wo, la ou respekte nòm elektrik la. Se sa ke nou vle fè w wè. Kidonk anndan entèval sa a, sa ka rive ou pran 0 pwen 90, ou konprann, oubyen sa ka rive ou ka pran l pi wo tou, jis avan ke ou koule beton, lè ou fin fè tout bagay ou, pou li rete, Zero pwen katrevenndis oubyen yon mèt trant. Men depi l pa plis, li pa deranje. Dakò. Nou fini ak sa. Kounye a la, nou antre nan plas priz la, nan nonm priz la. Se de menm. Priz la li menm li gen yon nonm tou. Dapre nonm priz la, Yo palo de 2 tip de priz. Pa egzanp, gon priz, priz kòm si nòmal nòmal kote ki ki pa gen twòp chaj, yo dou de 16 a 20 anpè, ou konprann? Priz sa a, ou ka mete l a 5 santimèt, ou konprann? Se nòm nòmal la. Èske w konprann? Ou ka mete la 5 santimèt. Pandansetan n ap di w sa, gen lòt priz tou, sa ki pral plase nan douch yo, nan kizin yo. Ou konprann? Sa yo gen nòm espesyal pa yo. Yo pap plase twò ba, w ap wè gen k plase wo. Oke. Nan nòm kòmsi, priz pa egzanp ki yon priz espesyal kote ou pral ploge machin a lave, ou konprann, ki yon ti jan pezan, ki yon ti jan kòmsi disjonktè ki pral boule plis kouran, w ap mete priz sa a 12 santimèt. Dakò? W ap mete priz sa a 12 santimèt. Kounye a la, nou pral ba w lòt priz yo ki se kote nan kizin yo. Nan priz elektrik yo gen wotè maksimal gen wotè minimal. Pou nou byen di w, nan wotè minimal la de priz de valè kòmsi anperay nou sot pale ansanm avè w la. Pou tout priz kouran 16 anpè yo a 20 anpè, sa vle di nou dwe kòmsi e mete priz la o minimòm 5 santimèt di sòl fini, pa rapò a sòl fini an. Men, pou tout priz k ap 32 anpè yo ki yon ti jan ki ap kenbe plis chaj yo, ou konprann, n ap mete yo a 12 santimèt. Sa se prensip la. M sot pale avè w, men aktyèlman m pran wotè minimal e m pral pran wotè maksimal yo. Lè nou wè yo pale de minimal, yo pale de sa ki pi ti yo. Ou konprann? Kounye a n ap atake wotè maksimal la. Wotè maksimal la, pa egzanp, ou ka mete priz la ya on mèt trant. Ou konprann? Gen kote, kè m te ka di sa, gen kote nan douch, ou konprann, ou ka mete nan kizin, gen de bagay ou gen k ap konekte, ou ka mete yo kòmsi nan wotè maksimal la. Yo pale yo di w la prise destinée à une haute aspirante doit être installée à 1 mèt 80 par rapport du sol, minimum. Bagay sa yo di w ki rele aspirant lan se yon bagay ou mete andan kizin, m genyen l la, li rale tout grès yo, li fè shhh, lè w ap fè manje li rale tout grès yo. Li aspire grès yo, epi pou andan kizin nan pa sal. Men Ayiti pa tèlman genyenl non wap plis jwenn li nan kay gran nèg yo dakò se sa ki aspirant lan lè nap pran chanm yo pa egzanp kounya yo di w nonm ki rekòmande jeneralman nan chanm yo se 30 santimèt pa rapò avèk sòl la ou konprann pa egzanp se lanp ki pral konekte nan sa yo. lanp de cheve, ou konprann, pa egzanp lanp de nwi, telefòn, ti aparèy piti, ou konprann, ki pa twò gwo. M swete ke n ap konprann. E sa k fè m mete tout detay pou n kapab wè yo. Ou konprann? M pa di yo nan bouch, non sèlman m di yo nan bouch, e m mete kòmsi imaj yo, dayè imaj yo p ap janm efase. Y ap toujou ret la. Dakò, kounya la nou pral atake bwat de distribisyon an ki se panèl brekè a. Ou konprann? Kòm nou te mande m ni, se rezon sa m t ap toujou vin avè l, men m wè sa k fè m toujou di nou poze kesyon yo. E menm si nou poze kesyon sa nou pa konnen yo, m ap vin avè yo pou nou. M ap fè rechèch yo epi m ap vin avè yo. Ou konprann? E tout sa ke m ba nou yo se bon bagay. Kounye a la, nou prale nan panèl de distribisyon an. Wotè panèl de distribisyon an, wotè nòmal li se, wotè standa se zewo pwen katreven dis mèt a yon mèt katreven. Sa vle di nan entèval sa, sa ka rive li ka yon mèt swasantsenk. Pa egzanp, panèl la sipoze nan wotè Menm jan yon wotè dòm. Ou konprann? Si gon bagay pou yon nèg, si l pa ka desann pou kont ou menm pou yon nèg desann ni a men w. Imajine w, si w mete l pi wo, ou ta mete l a yon 2 mèt. Moun nan li menm li pa rive a 2 mèt la. Ou wè ki dega k ka koze, moun nan p ap jwenn li pou l pou l desann breke a. Men si tout fwa, gon pwoblèm, nan entèval sa ki se de 0 mèt 90 a 1 mèt 80 an, kòmsi, Ou nan nivo sa, kounye a se ou menm ki pral konnen nan ki nivo ou pral mete l, men fòk li anndan entèval sa. Ou konprann? Ou ka mete l 1 mèt 65, ou ka mete l 1 mèt 70, depandamman, men ou mete l nan antre nan yon wotè dòm pou moun nan kapab jwenn li pou l ka si tout fwa gon pwoblèm. Panèl la li menm li la pou l desann pou kont li, ou konprann? Se pa moun ki pral desann li, men pòlsizanka, siyakaso jan yo konn di a, ta gen yon pwoblèm. Jan m di w la, sa se ze yon mèt 90 a yon mèt 80. Kidonk, se videyo sa nou te pot pou ou. Nou espere ke ou pran le swen pou gade videyo a, nou espere ou satisfè. Pa kouri, m konnen nou gon mòd lè n ap gade videyo, nou kouri pase yo pou l nan nan pati ki enpòtan yo. Sa ka rive ou ka kouri pase l epi gon pati ki te enpòtan, ou pa tande l paske tout video a enpòtan kidonk depi nan kòmansman ou dwe gade l pou rive jiska la fin mèsi a ou menm ki te bay tan w avèk pasyans ou pou te gade video sa nap di w nou se elektrisite trè fasil mwayen ki pi fasil pou aprann elektrisite kidonk nou kontan a ou menm ki tap swiv